Nan nan granmèt la ki gen tout pouvwa la, n ap salye tout pèp ayisyen an k ap viv. Mezanmi, sitiyasyon de kriz sa a ki gen nan peyi Dayiti, se premye fwa peyi Dayiti rive nan nivo sa a mezanmi, kote ke peyi a vin devni envivab pou nou menm ayisyen mezanmi. Puiske bagay kap pase nan la repiblik la mezanmi bay gwo kè sote tout sila yo ka rive kenbe malgre tou enben nap kontinye salye yo tout sila yo ki gon pwòch yo ki viktim de ka de kidnaping tout sila yo ki gon pwòch yo egalman swa ke nap chèche lavi ou tande ke yo gen pwoblèm swa ke yo gon paran ke yo pèdi mezanmi. Tout sila yo egalman k ap viv sou kat kwen planèt yo tè la, TVAyiti tou antre lakay nou pou l pote bilten de fòmasyon sa pou nou enbyen kote ke enbyen nou gen anpil gwo pwen k ap domine aktyalite a nou oblije rezime yo pwiske mezanmi enbyen bagay la vrèman grav nan peyi Dayiti. Pi gwo pwen ke nou genyen mezanmi yo gen nou anrejistre pou pi piti antre yè aprè midi a maten an la 3 ka de kidnaping mezanmi 3 ka de kidnaping sa poko anyen egalman mezanmi ebyen yo dekouvri 2 kadav moun mezanmi ki ap trennen sou ebyen wout ebyen petyonvil la mezanmi. Lòt pwen ke nou genyen nan aktyalite a, se demisyon Daniel Foot la ki kontinye fè pale anpil. Nasyon Zini, mezanmi, enben eh konsèy de sekirite a, yo kondane konpòteman Ameriken fas a migran Ayisyen yo mezanmi. Se tout pwen sa yo ke nou genyen avèk lòt ankò mezanmi, si nou gen tan na va anfèt devlope yo. Enben tankou nou toujou pran abitid la. N ap kontinye remèsye tout sila yo ki aksidantèlman tonbe sou TV Ayiti Toma, yo abone yo a chanèl la. Nou di yo byenveni sou an fèt chanèl TV Ayiti Toma kote ke se enfòmasyon nan bon ti mamit ke nou bay. Nou pa la pou nou fè bòz nenpòt kòman pou nou voye monte sou moun alòske enfòmasyon ase souvan li pa verifye. Sè le kontrè ke nou pratike onivo de TV Ayiti Toma kote ke tout enfòmasyon nou yo. Nou verifye yo avan nou al nan sous la, lòske yo konfime enfòmasyon yo pou nou, enben se konsa nou menm nou pran latitid nou lage enfòmasyon sa yo. Tout sila yo ki fenk branche tvhaititoma nap di yo mezanmi rale kontak nou, antre link tvhaititoma, pataje li avèk tout zanmi nou, tout kòlèg nou yo, konsa plis moun pral konnen egzistans. Tv Haïti Thomas e du kou yap kontribiye a elarjisman grand kominote ke Tv Haïti Thomas ap fòme a la. Tout sila yo egalman ki deja abòne mezanmi mwen wè ke yo poko abnne ebyen pataje link lan sou tout rezo sosyal yo nap mande ou sa wap ret tann mezanmi ebyen abòne e konsa pataje link nou sou tout rezo sosyal yo konsa nap pèmèt plis moun egalman okouran de Tv Haïti Thomas e du kou. Wap ankouraje nou nan travay la tou mezanmi pou nal dèyè plis enfòmasyon pou ou pou nou kontinye enfòme ou fòme ou enben konsa se deviz pa tvhaiti doma mezanmi tankou nou dil la mezanmi youn nan gwo pwen kap domine aktyalite a si yon moun pa bezwen on dirè ke ou pa kapab sòti nan lari pòtoprens ankò mezanmi pwiske Dorenavan se bandi ki fè la lwa nan peyi dayiti. Se konsta sa ke TV Haïti Thomas fè mezanmi. Puiske chak fwa ou tande yon sitwayen, yon pezible sitwayen pran la rue lal dèyè la vi, swa ke l kont lal vake a okipasyon li, ou tande se kidnape yo kidnape li mezanmi. C'est ainsi ke hier soir jeudi ki se 23 septembre 2021 an, yo anrejistre. TVHaiti-Thomas anrejistre pou pi piti 3 ka de kidnapping mezanmi ki vini nan an fèt oprè de TVHaiti-Thomas. Nou konfime enfòmasyon sa yo mezanmi e la près egalman d'une manière générale konfime ka de kidnapping sa yo. Premye ka de kidnapping ki genyen ki fèt se sou yon journaliste trè koni mezanmi se madame Franzy Simeon ki se yon anplwaye nan TV. nan radyo televizyon karayib mezanmi yè swa lòske li fin fè emisyon li lap antre lakay li de zòm non idantifye ebyen poze la pat sou li ebyen yo ale avèk li non destinasyon enkoni bagay sa pase nan avni kristòf mezanmi kote ke nap diw li pa gen ankenn zòn ki sef nan peyi ya lè nap raple nou egalman deklarasyon men direktè departemental lwès la te fè. a l'occasion de la réouverture de classe la, li pa gen anpil tan mezanmi se yè madi 21 septanb lan kote ke li te pran angajman solanèl pou ke li asire sekirite nan peyi a. Kelke zè sèlman ou tande se deblozay kap fèt nan peyi a mesye yo se mantè ke yo ye, sa ou wè yo di a bouch yo, yo pa kapab fèl. Se pou epate la galri, se pou la konsomasyon entènasyonal. Se pou yo montre ke y ap fè yon travay. Se a konklizyon sa a ke TV Haïti Toma ebyen abouti. Paske kelke zè tankou nou di l la, apre deklarasyon sa a, ou tande a Dèlma 17, yo kidnape moun. Ou tande yo kontinye ap tiye moun. Ou tande onivo de Lakwadèboukè, ebyen mezanmi, se bandi k ap fè lalwa. Moun pa ka soti, yo bloke kwadèboukè mezanmi belontan ou konnen se gwoup 400 marozo kap fè la fureur se li ki jere zòn sa mezanmi la polis pa menm denye pase malgre deklarasyon gwo ofisyèl yo gwo direktè se pa de mwend se de kadre nan la polis la kap fè de deklarasyon a lanpòte pyès kote ke yo pa menm mezire gravite mò ke yo di yo. Lè konsa yo vin pase pou yon dal bann timoun piti, yon dal bann farceur mezanmi. Tankou nou te dil la, poukisa nou pa swiv Daniel Foot? Nou pa kapab fè travay la, bay demisyon nou. Yo pa ka kontinye ap kidnape moun konsa au vu au su de tout le monde. Se bandi kap fè la lwa. Epi nou menm nou toujou rete nan job nou. Nou di ki Belem, se yon pwoblèm ki genyen, yo pa kapab, yo manke yon efektif, yo toujou evoke de rezon, moral lapolis la pa yon pwen fò, nou konnen ki sa pou nou fè, pou ene, pou nou ede lapolis la vin, pou nou ede tout polisye remonte moral yo. Se ankadre pou yon ankadre yo. Se asirans pou nou ba yo si gon bagay lè ki rive yo nan kad travay yo, n ape pran fanmi yo an responsabilite, an chaj. Ebyen, yo kidnape jounalis la tankou nou di, Madam Frantzy Siméon nan zòn Avni Kristòf la, pandan ke li fin fè emisyon enben nan radyo Televizyon Karayib kote ke l ap travay la. Lòt ka de kidnaping yo, 2 lòt yo mezanmi, enben son sèten. sou yon sèten Marckendy Lemogène avèk frè li. Marckendy Lemogène sa a, se yon anplwaye ministè de lekonomi e dè finans kote ke misye ap travay nan direksyon bidjè mezanmi. Kote ke li okipe de zafè bidjè peyi Dayiti. Enben se anplwaye sa a ke yo kidnape avèk frè li mezanmi. Kote ke yo kidnape tou lè 2 sa yo. Tankou nap pale a de Makenley Mojèn avèk frè li du kote de Turgeau. Se preske nan menm anviwònman mezanmi. Wap gade Avenue Christophe epi Turgeau ki a kelke pa te mezanmi. Pa gen okenn sekirite nan peyi a. Tout popilasyon an livre a yo menm kote ke mennan bandi yo gen lè kou de franch. pou yo fè sa yo vle nan peyi ya. Se ki è biza, ou pa menm remake an fèt de patwouy, de pwen fiks, kote ke o mwen ta gon sanblan. E ajoute a tou sela, ou konnen depi mwa de septanm pral fini, nou pral antre nan mwa de oktòb, se pon sekrè. Tout moun kap viv nan peyi dayiti, nou konnen ke du pwen de vu sekiritè, bagay la pral dejenere. Piske nou pral tonbe nan peryòd Noël. Sa se bagay tout moun konnen nan peyi d'Haiti. Fòk gon plan d'urjans. E fòk prezans polisyè la li remakab atravè lè ru. Sa vle di ke gen de bòn rezon esansyèl. Pou ki li yè de patrouy polisyè. De patrouy konstant. 2 pwen de, 2 pwen fiks, kote ke nou di depi 2 septanm pral vini, ou pral antre nan oktòb, ebyen, pòtoprens lan, kapital la cho, vòlè pran la ri a, kidnaping, tout moun ap prepare desanm yo, wap wè gen pil ka danlèvman k pral genyen, gen pil asasina ki pral fèt, se la polis, nou gen done sa yo, mezanmi m pa teknisyen nan kesyon sekirite, m pa yon pwofesyonèl nan domèn nan, men aprèzavwa veku. Tou se nombre dane la nan peyi dayiti nou konnen ke se pa yon sekrè fòk gentan gen yon plan pou yo aplike depi la fen di mwa de septanb lan ajoute a tou sela avèk kriz ke peyi sa a genyen kounye la kriz politik ekonomik sosyal la mezanmi fòk bagay sa te kòmanse mete sou plas mete sou pye sètadi.

Men gon plan mezanmi fas a deteryorasyon de sitiyasyon sekirite a ladan peyi a, fòk nou jwenn yon plan, fòk nou ajiste nou avèk reyalite a, se pa nòmal, ou pa santi la polis la gon travay kap fèt ladan li, ou santi ke mesye yo, yo plis sou pale anpil, yo plis pou yo fè de deklarasyon, ebyen mansonjè. e pweril a la fwa, se byen le ka de le di, pwiske se konpòteman timoun piti. Pa gon deklarasyon nèg yo fè pou ou wè nèg yo mete yo an egal a deklarasyon an. Y ap kraze kwadèboukè, popilasyon k ap viv nan kwadèboukè rele lapolis, lapolis pa menm denye voye yon patwouy. La polis la menm denye voye yon patwouy, ou tande yon pawòl, epi yo menm lè yo fini, ou tande ebyen wot eta majò la polis la, ebyen pral di w non nou pral asire sekirite, nou pral ateri, nou pral sesi, nou pral sela, ou wè tout bagay sa yo, se di pipi ti chat ke yo ye mezanmi. Donk, tankou nou ap di l la, yo kidnape, ebyen nonobstan, ebyen jounalis, ebyen radyo televizyon karayib la.

Ebyen, yo la ravisseur yo poko antre an kontak avèk fami an, e se poutèt sa fami an trè zenkyè, yo pa konnen nan ki ka, ni kòman y ap trete an fèt ebyen Mackenley Mojèn avèk frè li mezanmi. Nou ta swete ke ebyen bandi sa yo ta antre rapidman an kontak avèk fami l an pou yo ta di ki revandikasyon pa yo, èske son revandikasyon ki dòdre politik oubyen son bagay pirman ekonomik. Lòt pwen ke nou gen ankò nan aktyalite a mezanmi, bagay sa vreman grav. Yo rive di kote de Tòsèl a Petyonvil mezanmi, tout moun ki konnen wout frè la, pi ba a lò kite enbyen eh akademi an wap kontinye pou ale Tòsèl, yo jwenn papa Bondye ki nan syèl la, 2 kadav nan lari a. Se 2 kadav ke malerezman pèsòn moun poko ka idantifye. Mezanmi nou menm onivo de TV Haïti Toma nap priye tout popilasyon gras pa sòti konsa. Si w pa bezwen pa sòti silvouplè peryòd la vrèman trè difisil nan peyi Dayiti puiske les enjeux sont de taille. Bagay la pap fèt konsa puiske gen anpil sektè politik ki enplike nan kad enstabilite sa paske yo pa retwouve yo nan akò ak akò ke yo fè a, akò sa enbyen yo denonse li, se poutèt sa wap wè peyi dayiti gen enstabilite sa mezanmi, wap wè egalman nap tou pase sou pwen sa mezanmi kote ke Daniel Foot diw e pa nenpòt ki non mezanmi Daniel Foot ki te ansyen anvwaye spesyal dèzetazini damerik an ayiti. Li di w gouvèneman an menm gen ramifikasyon li, li nan kòkòday avèk enbyen gang yo mezanmi. Maten an la anbasad amerikèn gentan kouri fè deklarasyon pou l pran le contre pied de sa anvwaye espesyal la te di a, a savwa mesye Daniel Foot ke nou konnen ki bay demisyon l enbyen le 22 septanm lan la, puiske se te le 22 jiyè li te prete sèman. kòm anplwaye anvwaye espesyal Lèzetazini Damerik, 2 mwa apre misye bay demisyon l, paske tankou tout moun konnen l lan, li pa dakò avèk Lèzetazini Damerik, son ameriken mezanmi, li pa dakò avèk gouvèneman l lan, de pa la fason ke gouvèneman ap trete migran ayisyen yo.

de twoup amerikèn sou le sòl dayiti pou yo vin sekirize pèp ayisyen an pou yo demantle tout 160 ebyen gang rezo gang sa yo ki ap ki nan peyi dayiti m pa twouve ke m pa twou m pa twouve ke gon twòp pwoblèm ak sa non paske si se pou kesyon de sekirite si pou anpeche frè ak sè nou yo mouri nou menm o nivo de tv ayiti toma nou dakò a 100 pousan ke gen de twoup etranje nan peyi a. Puiske les otorite an plas yo depase pa les evènman, se le mwen ke lon pwis di. Se te konsta patan e endenyab. Men otorite an plas yo, yo depase pa les evènman, se yon fo sanblan ke ap fè, yo pa ka jere peyi ankò, twòp moun ap mouri. Mwen menm mwen pou entèvansyon amerikèn sa, ke yo vini avèk de.